Bonjou, bonswa, sa depan de lè ke nou gen chans, sa depan ki kote videyo ap rive. Jodi a se jedi 25 fevriye 2021. Nou gen yon trè trè trè trè bòn nouvèl, bòn nouvèl, bòn nouvèl Pou lè imigran san papye Ozetazini ki nan yon kantite de 11 milyon imigran san papye kap viv Ozetazini, sa fè petèt bon ta di 10, 15 an, 5, 6 an, sa depan de kantite, sa depan de kilè yo te rive, men lèn kalkile kantite a, li rive a 11 milyon san papye. Pa bliye, Joe Biden li te fè yon apwòch kote l te di ke depi nou depi l rive o pouvwa, lè san papye y ap respire yon souf. Se byen Joe Biden li kòmanse reponn avèk pwomès li te fè yo. Kòm nou konnen byen, nou la pou nou enfòme w, pou nou di w verite a jan li a. Vwa pèp la, la pou l kanalize w nan bòn nouvèl yo. Lè yo vin pou ou, n ap fè w konnen, lè menm lè movèz nouvèl yo ta vini tou, Vwa Pèp la la pou l enfòme w. Nou pa gen pwoblèm pou nou ta rafrechi memwa w pou n di w Joe Baden pa bliye w. Paske li te di nou depi ke li rive opouvwa, l ap mennen nou nan yon kote k ap fè kè nou kontan, ba nou tout papye oubyen grenn kat ki ka pèmèt nou vwayaje al wè fanmi nou kèlkeswa kote yo ye nan mond lan. Kòm nou konnen byen, enfòmasyon yo la, yo pa kache, yo pa an kachèt, nou chèche yo, nou jwenn yo. Pou tout suit nesesè yo, nou pral fè w tande Luckson Sainvil. Nan tout detay oubyen nan tout enfòmasyon yo, li pral rakonte nou kòman sa ap fèt. Tanpri, tanpri, pran ti tan pou n tande videyo a jis nan kòmansman, depi nan kòmansman rive nan fen an. Paske gen de bagay ki ap enpòtan pou nou konnen, gen bagay k ap enpòtan, fòk nou pran tande yo avèk atansyon, paske m konnen nan moman yo, nou pa vle se jis lè lè a rive sou nou, e lè sa nou pral tande, nou gen ti papye pou nou te voye chache Ayiti, oubyen voye chache kèk lòt kote, nou pa t gen tan pou nou fè yo, men si nou gen enfòmasyon depi kounya, m panse l ap enpòtan pou nou, pou nou ka konnen nan jou k ap vini yo, sa n ap wè n ap bezwen, pou nou kòmanse chache remèt yo sou plas, sa fè li pral pi fa, li va, li pral pi fasil pou nou, pou nou gen enfòmasyon sa yo nan lè ki pi enpòtan, nan lè ki ap pèmèt ke yo, lè yo bezwen l nan pou nou kapab fè l avanse, paske nou vle ke vwa pèp la, li dikte w, li mennen w kote w bezwen rive a, pase nou pa vle, se lè bagay yo fin rive, Nan men w, oubyen devan anfas ou, e lè sa a ou pral nan kouri, ou pa konn kisa pou chache, ou pa konn kote pou ale, ou pa konn ki moun pou rele? Non, non. Yo di, Avan dòmi nan je w, ou ranje kabann ou. Se sa k fè kounye a la a nou pral fè w tande. Luckson Sainvil nan tout detay konsènan kisa.

Non pa m se Sherley, mwen gen 39 an. Mwen gen 9 lane depi m ap viv Etazini. Mwen gen 2 pitit nan tè a. Finalman, manman 2 pitit sa ka espere gen yon estati legal Ozetazini. Apre li fin pase 9 an sou teritwa ameriken an san papye, Sherley santi l devan pa pot rezidans pèmanan. Pou dam sa, refòm Prezidan Joe Biden pwopoze a Se tankou yon soulajman, yon gout dlo ki tonbe nan. Yon gout dlo ki tonbe nan yon dezè. Men lè m tande bad m pral bay papye, m te tèlman kontan ata danse m danse. Lè m wè m ap resi gen mwayen vrèman. Pou mwen tounen lakay mwen. Pou m al wè fanmi m ak zanmi m. Se pa sèlman Sherley ki santi l kontan aprè pwojè lwa sa fin depoze nan Kongrè a. Mwen se yon Ayisyèn ki kite peyi l dèyè lavi miyò avèk sekirite depi.
Marjorie kite Ayiti sa gen 3 zan avèk yon estati legal konpatriyòt sa ki gen 30 an. Di kondisyon lavi l ta dwe chanje, sizoka tèks la ta vote. Sa mete lajwa nan kè m. Sa ban m espwa paske mwen konnen depi li bay papye, kondisyon m ap chanje. M ap kapab etidye, m ap kapab mache san kè sote pou yo pa fè m tounen nan peyi m pa kote ke m konnen bagay yo vin pi difisil. M ap jwenn swen lasante fasil e m ap kapab travay tou pou kondisyon lavi m chanje. E menm ede fanmi m yo mwen kite dèyè a.
Nan pwojè lwa sa a, nouvèl administrasyon an pral pèmèt imigran ilegal yo gen yon stati tanporè pandan yon peryòd sizan. Kòman sa pral fèt? Frandley Denis Julien se avoka nan koze imigrasyon Ozetazini. Pandan ou nan stati tanporè de 6 an an, lè w rive sou 5 an kontini avèk stati a, ou elijib pou w aplike pou kat de rezidans ou, sa yo rele Green Card la. Twazan apre ou fin gen rezidans lan, lè sa a ou kapab aplike pou sitwayènte ou. Sepandan, pwogram sa a, stati tanporè a, yo ka revoke l si ou fè krim pandan. ou nan pwogram nan, yo ka pa ba w li tou si w te fè krim avan w aplike pou pwogram nan oubyen si ou reprezante yon menas a sekirite enteryè Etazini. Sepandan, moun k ap benefisye yo gen yon seri kritè yo dwe respekte. Premyèman, fò w pase background check avèk tchèk sou kase jidisyè ou. Dezyèman, w ap soumèt fòm lan, yo gen yon aplikasyon ke imigrasyon pral met deyò pou sa. W ap soumèt frè daplikasyon an tou. Answit fò w prezan Ozetazini o moman w ap fè aplikasyon an, ou pa ka al an Ayiti epi w voye aplikasyon an, fò w prezan. Answit fò w te prezan Ozetazini de manyè kontinu depi premye janvye 2021 jiska lè w ap fè aplikasyon an. Nan pwojè sa a, gen yon bòn nouvèl tou pou tout moun yo te depòte an Ayiti. Si on moun an deyò Dezetazini e ke ou te depòte le 20 janvye 2017 oubyen apre le 20 janvye 2017, ou an Ayiti kounye la a, ou kapab aplike pou yon waiver pouvu ke ou te pase omwen 3 zan Ozetazini anvan ke yo te depòte w la. Mentnan, si pa egzanp ou gen stati sa a e ke w gen madanm ak pitit, madanm ak pitit ou tou, yo menm y ap kapab benefisye de stati a. Plan sa a touche tou moun ki benefisye pwogram tps, daca ak moun k ap travay nan jaden. Imigran ki nan kategori sa yo pral kapab aplike pou gen rezidans pèmanan otomatikman pwojè lwa a vote. daprè mèt Julien. Moun ki nan tps yo, menm kote lwa a pase a, otomatikman moun sa yo aplike pou rezidans yo. Yo pa gen pou yo tann, yo pa gen stati tanporè ankò, paske yo gen stati tanporè twò lontan. Timoun ki nan daka yo tou, menm kote lwa sa pase, timoun sa yo ap antre nan pwogram lan. Moun, travayè agrikòl yo tou, menm kote bagay la fèt, aplikasyon rezidans. Une fwa yo fin gen rezidans, a se moman la, yo pral gen wout pou yo vin. Tounen sitwayen Ozetazini. Yon seri dispozisyon ki fè kè Corinne Jeantillon kontan. Sepandan jèn fi sa ki gen 20 tan e k ap etidye psikoloji Ozetazini e ki se yon benefisyè pwogram tps, di li gen dout pa rapò ak palmantè repibliken yo ki ka pa dakò vote pwojè a. Repibliken yo, yo pa vrèman kontan de sa. Kòmsi y ap toujou bat. Pou yo ka mete nou deyò, pou yo pa ba nou ankenn rezidans, pou nou toujou nan menm sitiyasyon an, men. Menm si y ap toujou bat pou yo ka mete nou deyò, pou yo pa ba nou ankenn rezidans, pou nou toujou nan menm sitiyasyon an, men m gen santiman Bondye ap fè bagay yo mache pou nou. E fò yo mache, fò ba yo mache, fò nou gen rezidans. Nou pa ka viv konsa, nou pa ka viv nan renouvle chak si mwa, bay renouvle chak si mwa, li pa bon, li pa bon ditou. Nan plan refòm sila a, Joe Biden vle akselere tou pwosesis rezidans pou moun ki pa sou teritwa ameriken an. Kantite tan yon moun konn pran pral diminye, e kota viza rezidan pou chak peyi pral ogmante. Vanessa Joseph, li menm tou, se avoka nan koze imigrasyon. Yon lòt aksyon lwa sa pral pran, se fè sa k gen pou fè pou minimize tan ke moun tann avan ke yo resi jwenn rezidans, e li pwopoze yon fason pou moun ki gen yon petisyon ki apwouve vin Ozetazini pou tann rezidans yo. Se vre imigran yo kontan pou pwojè lwa a, Men batay la sanble p ap fasil nan Kongrè a ak nan Sena ameriken an. Kòman sa pral pase? Frandley Denis Julien ak Vanessa Joseph ap di nou sa yo panse. Premyèman, fò lwa a pase nan Chanm dè Depite a. Dezyèmman, fò l ale nan Sena a, li pase. E gen anpil machandaj ki pral fèt, ale retou. Etc pou ke yo antann yo sou yon tèks konsansyèl. Tenan kont konfigirasyon Kongrè a, nou dwe atann nou ke Pati Repibliken an pral gen anpil kritik de lwa an e yo pral vle retire anpil nan pwoteksyon ke pwojè de lwa sa a ofri. N ap fè konnen Demokrat yo gen yon majorite ki frajil nan Chanm Reprezantan an, sa yo rele Chanm Depite ann Ayiti, e yo genyen yon avantaj tou piti nan Sena a. An atandan pwosesis vòt la lanse, Corine Jean Tillon ki se benefisyè pwogram tps, lanse yon mesaj bay palmantè repibliken yo. Gade kominite a, bay kominite a yon chans. Pa jije sou koulè oubyen ki kote nou sòti. Se moun nou ye tankou tout moun. Nou gen dwa pou nou rete isit, pou nou gen rezidans, pou nou viv tankou tout moun. Ban nou chans sa a, ban nou opotinite sa. Depi peyi Lèzetazini.
Nou di mèsi avèk tout zanmi Vwa Pèp la ki vrèman enterese, kòm nou toujou di, nou konnen ou enterese avèk Vwa Pèp la. Nou pa bliye pou n di ou, gade alafen videyo a lè l pral fini, w ap gade adwat, w ap wè yon ti flèch k ap fè ale tounen, pa bliye Abòne avèk nou fè nou kontan ba nou love la wap gade jis ankò kòm di wap pran yon ti flèch wouj kap souke kò li wap voye yo adwat wap gadel wap jis apiye sou li sa ap fè nou plèzi a chak fwa nou lage yon videyo Ou pap bezwen gen pwoblèm lap jis ale dirèkteman nan bwat ou, wap gen aksè pou gade chak sa nou lage. Nou konnen wap fè sa e nou konte sou ou, volonte ou se volonte vwa pèp la, vwa pèp la ap mache avèk ou e nou konnen wap mache avèk vwa pèp la. Ke tout sak pral fèt yo li ap relve avèk ou menm.